Hello hello hello hello mes amours se zanmi nou yo ma ki antre lakay nou avèk yon lòt video Mwen salye nou chak kap gade m la nan non Jezi mwen swete ke jou yo te pase trè byen pou nou Mwen vle di nou mèsi a chak grenn moun ki toujou pran ti tan ki gade video m yo Mwen di nou yon gran mèsi e moun ki poko fè sa m konnen nou pwal fè sa depi konnya mwen remèsye nou davans Mwen vle nou rete branche sou chanèl la Ap gen bèl ti bagay kap vini pou nou pataje avèk zanmi fanmi pou kapab toujou vin gade yon ma kisam pote pou nou. Aswè a mwen jis vle bat yon ti deba ansanm avè nou se de lanmou. Mwen vle mande nou kisa lanmou ye? Kijan lanmou manifeste lakay nou? Eske vrè lanmou an egziste tout bon? Mwen vle opinyon nou chak zanmi m yo. Anba videyo sa, kòmante di sa nou panse de lanmou. E mwen menm mwen pral jis ban nou ti detay tou piti e aprè sa m ap tounen ak rès videyo a lè ke nou fin ban mwen tout opinyon pa nou. Pou mwen menm, sa mwen panse de lanmou. Lanmou se pasyans. Lanmou se tolerans. Lanmou se konfyans. Lanmou se respè. Lanmou se inyon. Lanmou se asepte moun nan jan l ye a. Lè w gen vrè lanmou an lakay ou, ou pa janm wè moun sa manke yon bagay. Lè vrè lanmou sa ap manifeste, menm si m ta parèt lakay mennaj mwen, jan m ye an la avèk bagay de nuisans yo k sou mwen, oubyen tèt mwen pa peye tou sal, M kwè ke li pap menm rive nan wè sa paske sal santi an ki lakay li an gentan pran gen kontwòl li ke li wè son m pa manke anyen se sak vrè lanmou lanmou se pataje menm si w gon ti moso pen ou patajel a 2 se sa ki vrè lanmou. Vrè lanmou an lè l la li la ni nan bon tan ni nan maladi. Ou pa ta renmen wè moun sa ap soufri, ou pa ta renmen wè moun sa ap kriye, ou pa ta renmen wè moun sa grangou se sa ki yon vrè lanmou. Se sa mwen panse de lanmou. Lanmou se la pou moun nan. Se tou prè pou ta menm pèdi tèt ou pou moun. Se paske lè w renmen tout bon guys, you don't even think about yourself. Ou jis ap panse de moun nan. Se sa ki vrè lanmou. Vrè lanmou an, ou ka nan yon sal de klas, ou ka nan travay, moun sa rele w l di l pa byen, ou te tou prè pou kite sal de klas lan, egzamen an, pou kouri pou al wè kòman moun sa ye. Lanmou manifeste, lanmou pou mwen menm, nou pa jom ka fin jwen definisyon lanmou, paske lanmou se, son gran, oh my God, son gran, gran, gran bagay, ke nou pa jom ka fin jwen, paske tout otan na panse de lanmou, epi na jwen plis, plis, plis bagay, tel nou pa, nou vini yon moman, nou pa ka menm fin konte ki sa lanmou, mi, sa l vle di, sa, sa w santi, ki efè l fè lakay ou. Timoun lan renmen se bel bagay ou bliye tet ou ou pa tande ou pa konnen le wap le wap fe ti renmen epi paran ap pale w you know you know ou pa menm tande paran ou pa menm ou toujou vle obeyi avek paran w men akoz sak manifeste lakay ou an pran kontwol ou fe ke ou even ou pa tande ou pa we le lanmou lakay ou ap manifeste oh my God timoun. Humm yo ta di w fouye men w nan dife sa wap fouye men w ladan m panse yon vrè lanmou se aprann de moun nan paske lè w renmen moun ou toujou la pou aprann paske sou tan wap aprann de moun sa wap vin konnen moun sa e wap toujou fè anpil prekosyon pou pa janm blese moun sa ou pa janm fè moun sa kriye. Ou konn wè lè w renmen, ou fin wè moun nan konnya, ou soti deyò pral lakay ou, epi ou santi ke, oh my God, moun nan manke w, ou santi ou pèdi yon bagay. Lè vrè lanmou an nan ou menm, ou santi ou pa ka viv san moun sa. E ou santi san moun sa ou pa ka viv, se sa ki vrè lanmou. Vrè lanmou se tèt ansanm, se chèche konprann lòt, se dyalòg, se respè. Nan lanmou fòk gen respè timoun paske san respè ou pap ka fè konjwen w lan happy paske wap dil de bagay pou ki blese l vrè lanmou se youn la pou lòt youn kenbe men lòt timoun fèm panse fèm konnen sa nou panse de vrè lanmou e map vin a rès ti video a pou nou kapab ouvri plis de sa nou panse de lanmou se te Yorma ki t avè w rete branche a la pwochèn mwen renmen nou love you.